Lapolis Nasyonal Dayiti fè gwo viktwa sou bandi Viv Ansanm yo, plizyè zam sezi, gen plizyè bandi ki tonbe. Konpayi mèsenè ke gouvèneman an te rekrite pou vin ede lapolis nan batay kont Viv Ansanm bay gwo rezilta kote gen anpil dwon ki tonbe sou bandi Viv Ansanm yo se rèl kap pete nan Viv Ansanm nou pwale pataje detay Nou pral pataje son yo avèk ou konsènan anba lavil lan nan baz Vilaj de Dye kote Lapolis Nasyonal Dayiti fè gwo pote boure e gen netwayaj k ap fèt nan zòn anba lavil la de tèritwa ke Lapolis Nasyonal Dayiti rekipere nan men bandi Viv Ansanm yo. Rete konekte pou plis detay.

lendi pase a la. Nan deklarasyon ke pòt pawòl pnh la te fè, li di, e nap site l, Direksyon kominikasyon lapolis la, Dicop, enfòme piblik la ke yon operasyon lapolis a wo echèl te fèt nan Dèlma 2, spesyalman nan zòn Tokyo pa inite spesyalize nan polis nasyonal la, Polis Nasyonal Dayiti a, pnh. Pandan operasyon sa, 6 bandi ame te blese mòtèlman, pandan ke plizyè lòt te blese. Plizyè machin ke asayan yo te itilize

12, 7 pwen 62, 38 ak 9 milimèt. Anplis de sa, yo te rekipere inifòm krèm e ble udmo ki te gen anblèm grad enspektè lapolis la, ansanm ak plizyè jilè par bal, kanistè gaz lakrimojèn ak plizyè ti sachè ki te gen ladan yo ti monnen lajan de 2, 10 ak 25 goud. Deklarasyon an kontinye pou l di, Lapolis nasyonal Dayiti eben reyafime angajman fèm ni pou konbat krim òganize san rete epi retabli lòd piblik ak sekirite sou tout teritwa nasyonal la. Fen de sitasyon. N ap raple ke yon semèn de sa, operasyon entansif ki te enplike inite espesyalize lapolis la, eben avèk kontraktè prive mèsenè yo te fèt nan santre vil la. Dapre rapò lapolis la, pnh a te rapòte ke yo te sezi yon fizi M 16 lakay chèf gang Jamesley nan Bèlè, nan Dèlma 4, baz gang Krache Dife, youn nan gang notwa Kowalisyon Viv Ansanm nan, kote ke yo te sezi 2 fizi M 4, 2 fizi kalib 12, minisyon, ekipman taktik ak inifòm lapolis. Lapolis fè konnen ke yo pran kontwol katye Tokyo yo ki sitiye a mwens ke 2 kilomèt de Dèlma 6, fyèf chèf gang e pòt pawòl Viv Ansanm nan Jimmy Cherizier ki te kouri sove al pran refij you lòt kote li pat ka kanpe devan represyon pnh la. ke Polis Nasyonal Dayiti a te fè deklarasyon sa yo atravè you nòt ke yo te mete deyò pou laprès. You lòt bò nan aktyalite a toujou aktivite Polis Nasyonal Dayiti, lapolis fè konnen ke yo te prèske reprann kapital la nan men gang yo. Daprè minis jistis ak sekirite piblik la, Patrick Pélissier ki se minis jistis ak sekirite piblik la, li deklare ke reprann kapital la deja an kour. Minis la bat bravo, li fè lwanj pou dinamis nouvo komandman lapolis la. Eben li fè li bat bravo pou Vladimir Paraison, DG polis nasyonal la. Epi li mansyone kolaborasyon kontinyèl ke pnh la genyen avèk konpanyi sekirite prive sa ke gouvènman an te anboche ki vle di konpayi mèsenè sa yo. Patrick Pélissier, minis jistis ak sekirite piblik la, te di e n ap site l, Reprann kapital la deja an kou. Si nou konsidere pwogrè efikas lapolis la fè apre entèseksyon ayewopò a, Dèlma 19 ak Nazon, kounye a la n ap netwaye ri Magloire Ambroise. Yon gwo pati nan sant administratif Pòtoprens lan te soti nan yon zòn wouj pou l ale nan yon zòn oranj e byento l ap vini yon zòn vèt. Men sa p ap rete la. Paske kounya la nap opere nan baz bandi yo. Minis jistis la kontinye pou l di nouvo komandman an avèk menm pèsonèl ak resous yo te rive revitalize estrateji konba yo. Yo te reyisi ini konpetans ak ekspètiz pnh la nan yon sèl objektif, sa ki te ranfòse konfyans twoup yo. Lapolis la ap akimile viktwa epi yo jwenn rezilta chak jou. Li ajoute, Remake byen ke kounya la nou pa pèdi nou pèdi mwens machin blende oswa nou pa pèdi ditou, prèske anyen ditou. Patrick Pélissier te mete aksan sou sa. Minis jistis la fè konnen ke apa machin blende ki fèk rive yo, lapolis toujou nan pwosesis pou yo plase kòmand, kòmand zam pou 4 pwomosyon pwojè P 4000 la. Li fè konnen ke lapolis la pral resevwa minisyon ak gaz pou fè operasyon yo, ki an akò ak plan ranfòsman ki gen 2 aspè, aspè pèsonèl ak aspè lojistik. Minis jistis ak sekirite piblik la te deklare ke sipò konpayi prive yo te fè operasyon lapolis yo pi efikas gras ak yon pi bon kowòdinasyon. Se yon kolaborasyon ki ta kapab kontinye selon dinamik e konfigirasyon batay yo sou teren an, daprè sa ke minis lan te di. Lè yo te poze minis jistis la kesyon sa a sou kontra yo ke yo te pwopoze avèk konpayi etranje yo pou ranfòse sekirite fwontalye ak ladwàn yo, Patrick Pélissier te mete aksan sou le fèt ke kontwol fwontyè ak ladwàn yo se yon enkyetid santral pou gouvènman an ak Konsèy Siperyè Polis Nasyonal la, CSPN nan an patikilye pou 2 rezon, lit kont kontrebann nan e enpak negatif ke l genyen sou ekonomi peyi a. Avèk krim òganize transnasyonal yo, spesyalman trafik zam yo. Pou rezon sa, lapolis deja ap konsidere yon plan konplè. Minis lan t ap fè referans a preparasyon yon plan sekirite ak defans nasyonal. Fòs sekirite yo te entansifye operasyon nan santrevil Pòtoprens lan pandan tout wikenn pase a la ak lendi 19 janvye 2026 la. Moun ki abite nan zòn sa a, e ben yo te rapòte ke yo te tande gwo eksplozyon apre ke lapolis lan te lage plizyè dwòn eksplozif. Jimmy Cherizier alyas Barbecue, pòtpawòl kowalisyon gang Viv Ansanm nan, te oblije kite baz li pandan prèske 2 semèn. Kounye a la, l al refijye ak alye li yo k ap plenyen epi kriye, men jiskaprezan, yo pa kapab òganize okenn kontrofansiv, daprè minis jistis la. Anba atak lapolis yo, gang krache dife ak bandi ki soti Lasalin yo te oblije yo menm tou kouri kite zòn nan, daprè sous lapolis yo. Gen sous ki rapòte tou ke Polis Nasyonal Dayiti a, pnh, lan Avèk ekipman lou, eben y ap fè travay pou netwaye wout nan katye sid Pòtoprens yo. Y ap pwoche pi pre baz chèf gang Izo 5 segonn nan, nan Vilaj de Dye, ki toujou ap jwi viktwa rebondisman ki te ranpòte, ke jisteman yo te ranpòte nan dat 12 mas 2021 an. Mini aktyalite a onivo de peyi Dayiti, Ebyen jan ke nou konnen ni, ebyen pandan peyi Dayiti li menm li ap prepare pou chanjman nan tèt konsèy prezidansyèl tranzisyon an 7 fevriye kap vini la, gen plizyè rapò entènasyonal relve gang ame yo sitou koalisyon Viv Ansanm kap dirije pa Jimmy Cherizier alyas Babekyou ap chache pwofite tranzisyon an pou enpoze enfliyans yo sou nouvo otorite yo epi jwenn yon amnisti total pou tout krim yo komèt yo. Daprè ekspè entènasyonal ebyen kriz ebyen gwoup ebyen yo di ke gang yo deja elaji kontwòl yo sou Pòtoprens, Latibonit ak gwo wout estratejik yo, yo kontwole prizon, zòn leta epi yo ogmante aktivite tankou kidnapin, ekstòsyon, trafik dwòg ak piratri. Men tout pandan eseye ti tan sa yo, yo ap eseye prezante tèt yo kòm defansè pòv yo, yon sitiyasyon ki ka mete demokrasi, sekirite ansanm avèk souverènte Ayiti nan pi gwo danje toujou ebyen si tranzisyon an fèt san konsansis politik solid ebyen ni sekirite reyèl ebyen sou teren an ebyen daprè enfòmasyon yo. N ap toujou rete nan menm kad dosye sa, dosye Ayiti. Ebyen n konnen ke se divès aktè, divès politisyen o nivo de klas politik la e ki yo menm ki ap prepare yo la ebyen pou dat 7 fevriye. Ebyen lajenès rete vijilan, kenbe fèm pa lage ebyen kò nou paske 7 fevriye k ap vini la se yon dat fatidik ebyen pou pèp ayisyen an. Se yon dat tout politisyen rat do kale Tout plim, tout plimay, ebyen met nan tèt yo, se sou do nou ansanm avèk san, ebyen nou pou yo menm yo kapab al byen pase, epi y ap fè kapital politik yo ap anrichi tèt yo, ve anwo ve anba, kale je nou, ebyen sinon nou fèk kare, ebyen sèvi. Ebyen n ap bouke nan menm kad ebyen dosye Ayiti a, ebyen n konnen ke genyen.

kraze 7 fevriye eben pou kapab evite ke des aktè politik kowonpi yo menm yo pa vin entèfere yo nan administrasyon ayisyèn nan eben li fè konnen ke administrasyon yè eben jedi pandan reyinyon li te fè o nivo de konsèy sekirite loni sou pwolongasyon manda pini Ebyen pou on ane ebyen Salomon ebyen nou konnen ke se dosye Ayiti a ki li menm ki e sou tab la e n konnen pa rete ebyen 7 fevriye li menm li pa lwen vini ebyen pandan ke 7 fevriye li menm li pa lwen e vini ebyen n konnen ke genyen anpil politisyen ki yo menm ki ap prepare ajenda yo pou yo wè si yo menm yo te kapab avanse ebyen jan ke n te di li se Ayisyen ki ta sipoze ap jere dosye Ayiti ebyen nap bouke nan yon ajenda ki voye o patisipan ebyen pou rankont ki ap fèt jodi vandredi a a 4 è rankont sa li menm e li sipoze kòmanse caricom ki prezante tout opsyon sou tab la yon egzekitif bisefal ou monosefal ebyen an sa ki konsène konpozisyon gouvènman caricom li menm li vle klè moun ki dwe fòme ebyen gouvènman se dè teknokrat san apatenans politik sa di ke tout politisyen ou pa gen dwa nan pati politik nan anyen yo di se dè teknokrat yo menm yo dwe chache ebyen m panse ke nou sot fon eksperyans avèk entèlektyèl ebyen kote ke yo te ba nou 9 yo pat vo anyen ebyen eske kounya caricom pral ba nou 9 teknokrat ebyen poun antre nan menm sitiyasyon an nou konnen ke jan peyi a li menm li ye. ebyen kil pe kil tòn ebyen ou paka di ou pral fèl pou pa gen de politisyen ebyen ki ladann ebyen li egalman prevu la miz an plas yon ògan de siveyans de la tranzisyon sa caricom te deja dil nan premye tranzisyon an ki chaje pou veye o respè de reglemantasyon administrativ

devlopman imanitè epi devlopman sosyal selon dokiman eh ki gentan dispoze eh nan dire tranzisyon ki, li menm, ki pral dire pou ennan, l ap pran fen nan dat 7 fevriye 2027 Salomon.
E, Jimmy, e, e, nan sa Walex ap pale la, la caricom ki tou gen yon ajanda l. Nan ajanda l la, yo di Yo pa an afè a nèg e de politisyen e ki genyen de pati politik, ki de pati politik. Yo plis pito de teknokrat se 2004 loske Aristid te fin ale epi ou te tande nèg yo bay vini avèk e pouvwa de teknokrat era Abraham, Gérard Latortue e anpil lòt nèg ki te moute abò e Magalie Comodenis yo ta ki nan. E ak on moun sa nan. Woy ki bon lòt moun ankò? Ayè yo te fè yon gouvènman teknokrat. E kounye a Jimmy, lè yo di yo se teknokrat la, y ap pale de teknisyen, de ekspè. E kounye a, yo di yo pa annafè avèk de politisyen. Paske sa yo sot pran la, yo pa bezwen annafè ak politisyen. M pa gen pwoblèm ak sa Jimmy. Dezyèmman, e la m konnen manti y ap bay tou. Dezyèmman, e yo di, yo di Jimmy, nan kesyon finansye a, yo pral mete yon ògàn nan. Ou kapab enben ede n siveye fason n ap depanse. Depi w gade finans, depans, bagay sa yo, e pa gen anyen? Bloke w al bloke w. Ou nan di m, lè w fini la nèt, kounye a lè w fin di men ki tip de moun ou pral bezwen, yo di moun k ap vini yo, lè n ap vini, w ap vini w ap di wi ou non èske w nan yon gouvènman prezidan, premye minis ou misye premye minis. Ou pa gen pou w ap fè pil tole Wap fè anpil literati, wap vini wap di monchè men menm leta mwen prefere mwen fè yon premye minis e ou menm mwen prefere yon prezidan a yon premye minis e sa yo mande w pou vin fè epi wap toujou konsa e nan moun wap chwazi yo fòk moun yo yo pa de politisyen deja mwen tou di w yo di fòk moun yo yo pa nan politik kounye a di m fòk nou bay ankò pou nou bay ankò kounye a yo pale se kesyon yon fèy de wout fèy de wout la lap gen 4 pwen ladan di m tande byen. eleksyon, epi yo pale sekirite, eleksyon, devlopman imanitè, devlopman imanitè dmi lòt semenn nan ti kit alimantè pasi pala. Dmi pou sa nan fèy de wout la pa genyen e chanjman konstitisyon? Pou ki sa nan fèy de wout la pa genyen referandòm? Ou wè blòf la dmi? Eske nou wè blòf la? Kòm si yo menm ki t ap bay chalè Fè depanse lajan, kòm kwa yo pral fè e chanjman konstitisyon di min, yo pral fè referandòm, yo fin mete kòb referandòm nan, kounye a yo pran yon ekip bann moun nan prepare yo la kòm si yo pral chanje konstitisyon, bon pou kisa nan fèy de wout la yo pa mete chanjman konstitisyon di min, dat nèg yo tap fè tole, fè moun vini, prezante, bay sa, se menm yo menm nan ki te vini avèk pwojè sa oparavan, kounye a yo wè yo dòmi deyò, Kounye a yo di konsa, enben y ap fè eleksyon. Kounye a yo mete yo di dire manda tranzisyon Jimmy l ap enn an. Kounye a èske se pandan yo pral fè eleksyon an, kounye a yo pral seleksyone dè depite, dè senatè nan seleksyon yo pral fè a, epi yo pral vini avèk kesyon referandòm nan, avèk eleksyon? Salomon, moun yo pa nan kay, kòm nou fè m, tout sa n ap di yo la, kòmsi, ekout la, ann serye la, e aprè echèk caricom e jodi a la, nou fin, mesye, se mwen, amwenke nou pa gen bon sans nou, amwenke peyi sa a pa gen moun ladan, kòmsi tout moun wè klè, Hein caricom echwe kounya lap ou menm caricom sa pa wont pou lap vin reparèt tèt li la ankò se la nou ye moun yo pa bezwen tande ki pwojè caricom gen ki sak te caricom nan se pa jodia nap di ke okontrè se se